Zep m pa renmen se kòmsi yon gason al koze ak yon fanm, fanm nan kanpe l di konsa, m pap ka avè w plen fanm, m pap ka avè w plen fanm. Mwen menm, pèsonèlman m rete wè fanm nan souzestime tèt li. Pèsonèlman mwen menm, m wè fanm nan souzestime tèt li. Wi. Ou pa gen pou mande entèl li plen fanm ni il si w pa renmen l ok. Depi w wè w si w pa renmen l ok kite l ale. Men si w renmen l tou mete mete mete fanm nan fanm ou oubyen gason mete gason nan gason w di moun sa moun pa m nan. Li te mèt te gen 15 m ka redui l a yon grenn moun. E m pa p ba w manti yon gason gen dwa vin la nan fanm li di l pral fè 2 kou nan fanm. Lè pral fè dekoul nan fanm epi kapasite enèji fanm nan devlope, jan fanm nan epi tou kole, valè moun ki gen relasyon ki marye konsa. Sa di an se gen mennaj deja. Ou pap ka avèl. Paske ou pa renmen l. Ak bon moun ki nan vi w la ak Dye pat nan bon moun ou te pran l. Moun nan genlè pat vè w berite menm li te si l te gen yon moun nan men l lan. Foufou. Foufou net. Moun nan te gen dwa di kom si ba Wi, se konsa. Ou renmen moun nan just pran l fè bonè w avè l. Ou renmen moun nan pran l fè bonè w avè l. Pa gen bay kom si ok misye gen 10 menaj li gen ou pa renmen l vre. Bon si moun ki ka avèl la tap di ou byen kèlkò ki tap di menm pawòl avèw. Pafwa ou gen dwa konn renmen yon moun pou bal chans pou ansanm avèl. Kòmsi kòmsi ou gen dwa renmen yon moun pou bal chans pou ansanm avèl epi pou ansanm avèl epi moun sa ki tap al fè yon pakèt bagay avèw reyalize yon pakèt bagay ansanm avèw epi wal pran yon moun kounya se kounya ou tap kouri pou pou rivyè kounya nan lanmè wal tonbe. Gen dwa nèg a te gen anpil fanm. pil fwa.
Si yon moun kap konpare mizik Bedjine Kadilak la, kisa li te vle di jodi a sou kesyon sa? Gen moun ki di m konsa ke gen 2 atis ki fè 24 è, ki fè vyouz nan 24 è. Vyouz sa nan 24 è oubyen nan anviwon 24 è. On milyon. Ki se enòm. Sa m renmen nan sa kap rive la pou m montre n mas ki gen nan social media a, Jodia Bedjine a Kadilak banm posibilite poum fèl tonbe. Youn nan atis yo te pran pou konpare pou fè bagay sa se te Wendy ke tout nèg pè pale de li, tout nèg pè chinwa oubyen tout nèg pral kòmit kòmit bagay. Mwen map pral ban nou yon verite ankò yon fwa ki konfime sa m te di deja. Gen 3 moun nan HMI sa ki gen sa yo rele de fanatik ke yo rekonèt sou de non. Gen 3 moun.
Se gen Florans, Blondedy.
Blondedy. Wendy.
Wendy. Blondedy Netoz. Florans Nation. Flo Nation. E pi gen... Chinwa. Chinwa. Ma prap le egzakteman le kadi lak tap soti pou kinte mari, msye pat anonse anye, eh. msye pat mobilize peson. Msye just soti, pep la anvayi, J 11 mwa aprè nou wè sal bay. Humm lè gen fanatik sa yo konsa ki mobilize yo ka mobilize yo si yo vle kòm se le ka paske se moun sa yo m santi ki pi konekte antre yo yo gen menm diskou yo gen menm reflèks yo yo sipòte atis pa yo sou entènèt la konsa lè yo soti mizik Fanatik sa yo gen tandans anpil paf se anpil ka yo gen tandans pa pale de 3 moun sa yo efektivman. Lè yap fè live yo prezan. Lè yo soti mizik yo prezan paske jodi a objektif la se 1 milyon. 1 milyon nan 24 è, 1 milyon nan yon semèn, 1 milyon nan 3 jou, je ne sais pas pou nou di nou fè 1 milyon. Moun sa yo yo genyen de moun ki la e ki mobilize. Ki pou fè kanpay.
Ki pou fè kanpay la, men osi pou fè vyouz la monte. Lè se Blondedy k ap fè l, fanatik Florence yo ki konn Blondedy gen kiryozite pou y al gade. Yes. Pou yo wè si yo rive. Pou yo rive milyon an.
Pou yo wè si yo bat rekò a. Si yo bat rekò a.
Lè se fanatik, lè se Wendy k ap fè l, nèg ki petèt. Gon kiryozite, m pa di yo kont Wendy oubyen yo anfas Wendy non men gon kiryozite pou y al gade. Donk kisa k pase? Gon gwoup moun ki mobilize de tanzantan pou y ap gade pou yo ogmante vyouz yo. Men gon gwoup moun tou ki kirye pou al gade èske yo gentan fè vyouz yo. E nan klike pou gade depi w gad 3 segonn nan videyo, li konte pou yonn. An tèm dodisyon, w ap jwenn on kantite ki fèt nan 24 è paske gon volonte e gon gwoup moun ki mobilize pou sa. Diferans lan se ke Bedjina Kadilak, a ce que je sache, pa fòseman gon kominote ki osi mobilize, ki ap batay pou yo konsa. Donk sa vle di kisa? Sa vle di ke moun sa yo chwazi tande yon mizik yo renmen. Pakont, lòt moun n ap pale yo, lè yo fin fè milyon, Paske se yon bon kominote ki plizoumwen enteraktif ki vle plizoumwen afiche yo. Depi milyon an rive. Yo pa al gade ankò. Non, kous la kanpe. Sa vle di. Rannman mizik lan bese. Bese. Paske yo pa al gade ankò. Non sèlman. Paske non sèlman. Yo atenn yo atenn 1 milyon an. Swa pou yo fè advèsè a wè yo gentan fè 1 milyon. Rapid. Men apre tou. yo menm yo menm ankò ki t ap pouse a, yo pa t ap pouse paske yo te bezwen sou mizik yo renmen, yo t ap pouse paske yo te bezwen fè moun wè yo fon milyon. Se sa pou n ap montre limit yon pakèt bagay, n montre limit moun sa yo deja. Donk se yon kominote ki la k ap fè moun pè, ki paske w bezwen yo pale de ou, paske w bezwen yo ba w like, vin di w ap pale pou santan, m pa bezwen sa. Fò m fè nou konprann reyalite a. Reyalite a Bedjine demonte l, li demanti l, Kadilak a Bedjine demonte l, demanti l. Gen lòt atis m konn wè tou, m pap site non yo paske yo pa gon kominote ki fòmèlman fèt kap pouse pou yo. Pawòl nèg a te gen anpil fanm, pil fanm li kòmsi li potko kòmsi gen pil fanm, li pat gon moun li te renmen, kòmsi kèl kèl li te livre kèl kòl te gen pil fanm li tap mache fè pleyè dis patati li vin jwenn yon moun kel renmen epi l chanje faz poutan moun ou kòmsi ou pat bay misye chans. Moun wal bay chans kounya, se yon moun ki pa gen anpil fanm men se yon moun tou kalite l, se yon moun kòmsi ou paka viv avè l. Li pa gen anpil fanm, defo l sèlman, pito l te gen anpil fanm. Moun sa pito l te gen anpil fanm. An m di w gen bagay. Pa panse nou menm lèzòm nou vrèman enjis vre non. Nou pa pafè. Gon bagay ki di w la konsyans morale le pouvwa ke nou zavon pou distenge le byen e le mal. La konsyans moral è le pouvwa ke nou avon pou distenge le byen e le mal. Nou byen tande? La konsyans moral è le pouvwa ke nou avon pou distenge le byen e le mal. Bra nou gen bay. Nou tout kap viv. Jounen jodi a si m pa rele m pa al vole. E paske m gen moralite, m gen konsyans. Moral mwen pa pèmèt m al vole men si m vole tou. M pa renmen se kòm si yon gason al koze a yon fanm. Fanm nan kanpe l di konsa. Humm, m pap ka avè w plen fanm. M pap ka avèw, ou plen fanm. Mwen menm, pèsonèlman m rete wè fanm nan souzestime tèt li. Pèsonèlman mwen menm, m wè fanm nan souzestime tèt li. Wi. Ou pa gen pou mande entèl li plen fanm, si w pa renmen l, ok. Depi w wè w, si w pa renmen l, ok, kite l ale. Men si w renmen l tou. Mete mete fanm nan fanm ou oubyen gason mete gason nan gason